Plizyè dronn lage nan Vilaj de Dye nan mit nap pale la izo rele anmwe la sosyete li paka antere moun ankò tèlman gen jèn gason jèn fanm ki mouri anndan Vilaj de Dye gen 3 dominikèn ki ta bay bandi plezi ki tou kole anndan Vilaj de Dye ki mouri nan dronn sa yo Izo rele anmwee li pa kapab ankò li bouke antere moun nan dron kamikaz kap lage ebyen fòk nou diw aprè Vladimir Paraison te fin òganize gwo reyinyon ansanm avèk wo eta majò lapolis la wo eta majò lame a avèk responsab sipresyon gang yo ebyen operasyon nan vilaj de Dye te touswit kòmanse kote gen plizyè dron ki lage anpil bandi mouri Izo 2 bwa anlè ap rele anmwee li pa kapab ankò. Pandan lapolis ap mennen gwo operasyon ni nan kwadèboukè ni nan vilaj de Dye ebyen e lapolis soti yon lòt la zanmi entènot kote yo mande avèk tout polisye pou yo koupe cheve koupe bab yo raz e yo di fòk la fòk polisye yo sispann mete foula avèk kas avèk inifòm nan sou yo. Pandan inifòm nan sou yo, sispann mete foula avèk kas avèk inifòm nan e yo fè konnen ke polisye sa yo kapab tonbe anba sanksyon daprè atik 6 tirè 16 la e nan kòd lapolis la. Ebyen se yon nòt ki fenk sòti ke lapolis, direksyon jeneral lapolis la mete deyò. Anpil sitwayen nan Vilaj de Dye ap ekri, rele radyo nan Pòtoprens nan sousi pou yo mande lapolis kite yo soti. Men m remake yon bagay, chak fwa dwòn ap tonbe anndan Vilaj de Dye, se lè sa w ap tande sitwayen nan Vilaj de Dye ap rele yo vle soti, yo vle soti. Lè dwòn pa tonbe, ou tande yo di yo konfòtab, bandi yo pa fè yo anyen, y ap pran plezi yo nan kanaval, y ap trip, chak semèn se te plezi pisin li te ye. Depi lè operasyon kòmanse a ebyen ou remake polisye bandi yo paka souke kò yo tout bandi rantre nan twou sak ta di sa mesye zanmi entènot se viv ansanm ki te ka nan kache sak ta di sa hehehehe oh lavi bandi pa long vre mesye sak ta di sa se viv ansanm ki ta nan kache se babekyou ki paka fè live tiktok ki paka pran plezil. Se izo ki paka relax li te toujou ap di dye humm zanmi entènot ou raple nou mte di nou gen bato ki ansèkle lanmè vilaj de dye a nan bato ameriken yo jiskaprezan yo poko reyaji non men sof ke sa map di nou gen anpil moun ki mouri jodi a nan vilaj de dye anpil jèn gason jèn fi gen 3 dominikèn ki mouri son move nouvel E mdi w izo di ke l pa kapab ankò l antere twòp mò e fòk nèg yo sispann avèk bagay dronn yo men izo gon bagay li bliye tout tan w pa sispann kenbe zam ilegal mon frè tout tan w pa deside pote tèt ou ale lapolis pap sispann lage dronn anndan vilaj de Dye donk gen yon dronn ki tonbe a katrè kenz epi a katrè trann twa gon lòt dronn ki tonbe ankò. anndan vilaj de Dye. Bagay la pa bon menm menm menm pou moun kap viv nan vilaj de Dye. Men yo te avèti yo sa, yo te di yo chèche yon kote pou yo lage kò yo, pou yo profite soti, pou yo profite lage kò yo yon kote men yo pa tande. Enben, e sou pa tande men, malè avèti pa touye kokobe. Donk otomatikman yo avèti ou. Ou sipoze pran responsabilite ou retire tèt ou anndan vilaj de Dye paske anpil moun solino pat konnen lè solino kraze ki kote yo ta prale men yo jwenn yon kote kanmenm pa konn sou konprann se menm kat figi lan pou moun e kafou fèy moun dèlma trèt lè yo te te pete kouri yo pat konn kote yo ta prale de tout fason yo jwenn yon kote kanmenm. Donk si w ret nan vilaj de Dye se paske w vle. Men yn fwa ke ou vle retire kò w, w ap retire kò w e Bondye ap ba w yon kote. Paske lavi miyò pase tout sa w te posede anndan vilaj de Dye. Se sa w dwe konprann. Se sa w dwe konprann. Paske Alix Dieuphis Aimé kon wè l ye la, misye di l ap fè tout sa k depann de li fòk te bay rezilta. Alix te di difize men di gen de pa egzanp lè Anel Joseph te mouri a fò ou nèk gen kouraj pou di Anel Joseph te mouri pandan Jovenel Moïse te prezidan Anel Joseph e tonbe arete pandan Mikel Ange de yon te direktè jeneral la polis sa ap toujou rete nan listwa M pa konn si w konprann. Parezon li menm li di w l ap make non l pandan l direktè jeneral lapolis la. M pa konn si w konprann non. Donk, apati de semèn sa a pou rive jous Mwa davril, pral gen operasyon nan peyi a san kanpe. Ke gen lapli, ke pa gen lapli, operasyon ap fèt. Ke tan bon, ke tan pa bon, operasyon ap fèt. Sa k fè parèzon mande avèk tout polisye, nou pa nan met foula, nou pa nan met gwo cheve, nou pa nan met gen pil bab, pou nou konpote nou klin, pwòp. jan atik 16, 6 tire 16 la di a, pou nou ka idantifye bandi avèk polisye. Pase gen yon pakèt bandi la k ap fè kidnapin avèk inifòm lapolis, konsa tou gen yon pakèt polisye tou k ap fè kidnapin al pote bay bandi. Paske gen de chèf, gen de, gen de gang, se yo pa fè kidnapin ankò, se plan yo gen. A di yo kidnape moun nan ou pote l ba yo. Donk tou sesi, se jous pou m di nou ke. Bagay la pa pral dous ni pou bandi a kravat, ni pou bandi a sapat. Ni pou bon polisye, ni pou fo polisye. Manman pitit mare vant. Vilaj de Dye, se gwo rèl ki gen aktyèlman la. Izo, te men nan tèt. Yo di m gon gen yon frè Izo, avèk tout madanm li. ki mouri nan drone ki tonbe apre mi jodi a la humm bagay la pa bon menm non la sosyete eeyy bon ou sou info peyim TV. Pandan nou kòmanse la ebyen nou wè kanmenm pastè Moïse ki jwenn liberasyonl evidaman nou kontan nap deja envite w al tande premye edisyon an kote ke nou wè pastè Moïse ki libere moun yo kontan evidaman nou pral detaye pou ou men atansyon pandan ke nou di pastè Moïse libere ebyen Madam Gaston poko libere epi nap kontinye mande liberasyon Madam Gaston e nap kontinye mande liberasyon Shelson Sanon egalman. Men odela de sa medam mesye nou wè bò kote kòmandan Guy Philippe ebyen li menm li reyaji e aprè kesyon 7 fevriye a nou wè gen anpil atak kap fèt misye reyaji epi evidaman nou gen pou nou pale bò kote Lèzetazini nou wè ki pote apui yo ankò bò kote lapolis pou pa di lame dayiti brèf gen koze Pradel Salomon mesye bonswa. Tap pale nan la sosyete gwo rèl nan kwadèboukè lanmò san jou konn kouri li pa konn kache yo toujou di bèt ki gen ke pa travèse kafou. Ebyen nan mitan pale la lasosyete plizyè bandi 400 mawozo mouri lapolis frape trè trè fò nan mibalè. Chèf gang 400 mawozo a lanmò san jou, 2 ran dlo nan zye, li pèdi bandi ki te pi chè pou li a. Pami bandi k mouri kwadèboukè mibalè yo ebyen gen yon ti frè lanmò san jou yo te rele ti kouto. Ki mouri. Rete ansanm avèk mwen, m pral ba w detay, m pral ba w enfòmasyon. Enben, sa w fè sou latè se l ou wè, lavi bandi pa dire. Mwen toujou repete nou slogan sa, lavi bandi pa dire. Nan dosye Alix, DJ Fizeme avèk. Guy Philippe la batay la poko fini la sosyete paske Guy Philippe poko dijere dosye se Alix kap dirije tout peyi a men sepandan Alix bò kote pal tou Alix bò kote pal tou zanmi entènot misye deside fòk li fè mèsenè yo arete Guy Philippe nan minit nap pale la nan 3 bato ameriken Ki te rantre an Ayiti yo, gen youn ki al plase l dirèkteman devan Vilaj de Dye. A di lanmè, bout pati lanmè ki bay sou Vilaj de Dye a, se la egzakteman youn nan bato yo al plase l. Gon gwo panik aktyèlman la nan Vilaj de Dye. Li ka gen yon afè de 2 a 3 zè de tan depi li vin akouchte l bò, ebyen, Lanmè Vilaj de Dye a. Panik total anndan Vilaj de Dye, pa gen moun ki konnen ki sa k pral pase nan mi tan n ap pale la a, pa gen moun ki konnen. Men sof ke, anpil moun anndan Vilaj de Dye ki pa bandi, y ap mande pou lapolis ba yo posiblite pou yo soti depi aswè a la, paske yo pa konn ki sa k pral pase anndan Vilaj de Dye. Mwen pral vini avèk imaj bato a pou nou zanmi entènot. Emisyon Bòn Nouvèl pou moun ki ap viv nan departeman Sidès peyi Dayiti, puiske pnh la deplwaye 2 veyikil blende pou kapab ranfòse sekirite nan depatman sila. Lapolis Nasyonal Dayiti pwosede, jounen samdi 7 fevriye 2026 lan, ak deplwaman 2 veyikil blende nan departeman Sidès peyi a nan kad ranfòsman sekirite ak kapasite operasyonèl fòs lòd yo. Anons sa a li fèt pa bò kote direksyon enfòmasyon e kominikasyon lapolis ki se Dicop, daprè yon sous, inisyativ sila a li enskri nan kad yon strateji pou kapab ranfòse sekirite epi tou prezans polisyè e amelyore entèvansyon sou ansanb tèritwa patikilyèman nan depatman sila. Ekipman sa yo ofisyèlman prezante pa. Kòmandan an chèf pnh la, André Jonas Vladimir Paraison, daprè Dicor, veyikil blende sa yo ap pèmèt yo asire yon pi bon mobilite inite yo epi tou fasilite entèvansyon rapid, ranfòse pwoteksyon ajan nan kontèks operasyonèl sansib. Sa deja. Susite anpil deba. Anpil moun ap di la a, poukisa se Jakmèl yo bay avan? Poukisa lòt kote yo ki an difikilte pa genyen veyikil blende ki deplwaye nan blòk sa yo patikilyèman nan komin Mirbalè e Sodo? Ebyen genyen 2 vwa la a ki leve onivo du département du centre kote ke gen de sitwayen ki ap mande ebyen poukisa yo pa kapab bay blende o nivo de Mirbalè. Gen yon sitwayen li menm ki reponn e ki vle atire atansyon anpil moun sou konpòteman yon seri de moun nan departeman an e eske se sa ki ta lakòz ke gen yon sòt de pasivite pa bò kote gouvèneman an pa rapò ak revandikasyon moun Mirbalè. Koute sa a.
Bonswa bonswa kòman nou ye kòman nou ye e map gade tèks lan ou di kisa jakmèl genyen poul resevwa blende map diw sal genyen jakmèl gen nèg ki gen karaktè jakmèl gen lidè ok jakmèl pa gen nèg sòt tankou wilo jozèf jakmèl pa gen nèg sòt tankou rony selestin jakmèl pa gen nèg egoyis tankou abèl dekolin ok m site sa yo selman m site sa yo selmen jakmel pa gen gran neg salop menm jan blen salop igen chal salop tout gran neg mibalè salop yo jakmel gen gran neg ki prop jakmel gen neg kap fè politik ki prop se pa salte sa nou gen nan depatman sant yo esak fè lap yap toujou gen moun jakmel se moun ki gen depatman sant pa gen moun depatman sant nou pa gen moun menm nou pa gen moun ladann se sa pou nou konsen a tet nou. Kote k gen moun, se la yo pran ka. Nou menm nou pa moun. Nou pa moun nan depatman sant. Fò nou gen konsyans. Nou menm jenerasyon sa yo pou nou fè tèt nou tounen moun. Ok. Pa mande kisa Jakmèl genyen. Jakmèl gen moun ladan l. Depatman sant pa gen moun. Li pa gen moun ladan l. Depatman sant se kriminèl nou genyen. Asasen nou genyen. Se sa k fè nou nan eta nou ye a. Ok. Semèn sa m ap monte w kreno nèt. Si nou kapab n a touye m.

Men anpil nèg la ki nan Plato Santral, ebyen se menm yo menm ankò ki ap batay antre yo. Premyèman, ou ta kapab di vil Mibalè e li livre. Se sa, ok, li livre. Akote de ti bandi ki yo menm te nan vil lan ki t ap tann yon sinyal pa bò kote bandi ki sòti nan Pòwoprens pou yo just fon pote boure, Men, otorite yo pa vrèman montre yo gen detèminasyon pou ta kapab rezoud pwoblèm nan. Sa se la grand kestyon. E Mirbalè, Sodo, Boukan Kare, lòt komin ki nan departeman di Centre, te gen anpil eli. E anpil kestyon ap poze sou konpòteman elu sa yo. Kisa yo fè? Eske yo patisipe nan yon batay pou ta kapab libere Mibalè tout bon vre? Genyen sosyete sivil, gen bakòp feray, gen lòt, gen lòt. Men tanzantan la ou preske wè se zizani, se animozite antre yo menm ankò. Pa vreman genyen yon inite. Yo pa fè tèt ansanm, pa gen yon pozisyon komin pa rapò ak sa k ap pase a. Kòmsi lè w pran Mirbalè ki se pwen dòg la, ou pran Sodo ki se pwen dòg la, men batay ap fèt, nèg ap chire pit, nèg ap fè diskisyon sou kòman yo dwe fè tèl bagay. Pandansetan, ebyen maladi a li menm, li sou kabann. Ebyen li preske pèdi lavil. Eske sitwayen sa li menm li gen rezon ou pa ou menm ki se moun mirbalè ou menm ki se moun nan departeman du centre ou menm ki se moun sodo ou menm ki nan diaspora ki soti anpil kote nan depatman sant. Bonsoir bon aprè midi byenveni sou chanèl moun afè bon TV evidaman nou kontan dèske nou avèk ou la nan moman sa Ebyen nou pral antre dirèkteman dan laktyalite piske pandan nap pale la se si e sèten ebyen nou kapab di nou rive nan jou J an gen anpil presyon anpil kè sote nèg pa konn kote pou yo met kò yo la nou te gentan konnen ke yo pral ogmante nivo ensekirite a nou te gentan konnen ke kriminèl sa yo yo pral fè popilasyon an abi ebyen pandan nap pale la nou aprann ke channmas se si e sèten gen anpil anpil presyon gen endividi ki deja pran bal brèf yon fason pou yo fè nou pè, yon fason pou popilasyon pa pa sòti, men lajenès di ke yap sòti, pa gen anyen kap fè yo fè bak, evidaman nou pral detaye pou ou nan kèlke segond, men odela de sa, gen anpil, anpil, anpil aktyalite, bon mwen deja salye Pradel, lòt mesye yo gen pou vini talè konsa wi, se sèl ayisyen ki kapab sove Ayiti, Pradel nou salye w.
Bonsoir Jimmy bonsoir avèk tout zanmi moun afè bon TV yo son plezi poun kapab enfòme yo ebyen enfòmasyon nap gen poun kapab debat pou gen plizyè milye manb nan popilasyon nan gwo mòn ki manifeste jounen ebyen mardi 30 septanm 2025 la pou denonse ensekirite ak rimè sou revokasyon direktè depatmantal Jak Adè lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou ebyen nap di w ke ebyen jounen e madi a genyen.

N ap salye w an menm tan.
E mwen salye w Jimmy. N salye tout entènot moun afè bon TV. Nou salye tout Ayisyen k ap koute nou atravèmond lan. Ebyen la Jimmy, nou konnen n ap antre nan kad mobilizasyon premye jan oktòb la. Ebyen se li menm k ap fè domine aktyalite a. Nou konnen ki sa k ap prepare la. E plizyè kote, plizyè baz, plizyè jenn gason ki gentan prepare la Jimmy. E la ankò yn fwa nou pran. E nan emisyon sa, pou nou pale a de twa jèn nan Djimi ki vrèman motive yo la nan kad mouvan Premye Oktòb la. Bonswa Pradel.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo se yon plezi pou n kapab enfòme yo. Ebyen enfòmasyon ki ap domine aktyalite a ebyen n ap di w ke gen konsèy sekirite onu ki adopte rezolisyon 2793 ki otorize deplwaman fòs miltinasyonal de lit kont lè gang an Ayiti, ebyen Lawousi e Lachin yo menm yo absteni, ebyen yo pèmèt adopsyon tèks avèk 12 vwa pou e 3 abstansyon. Ebyen yon nouvèl paj ki ouvri anfen ebyen nan lit kont ensekirite an Ayiti, ebyen avni, lavni ap di nou ebyen sak pral sòti nan rezolisyon sa k pral make kontounant desizif oubyen on senp epizòd de plis. Genyen tou, nan menm kad dosye sa e Salomon, m panse ke se anpil sitwayen yo menm ki yo t ap swiv yo di ke enben ou pral wè se prèske menm bagay la, n ap di w ke youn nan bagay ki genyen nan rezolisyon an, a di ke Ebyen mesye Kenyan yo, ebyen manda w ekspire le 2 oktòb. Konsèy Sekirite l'ONU an ki vote jodi a 30 septanb 2025 pou adopte yon rezolisyon ki otorize deplwaman yon nouvèl fòs de sekirite an Ayiti. Fòs sa a yo rele l Gang Suppression Force, GSF. Li pral ranplase misyon aktyèl la ki t ap dirije pa le Kenya, ebyen miltinasyonal sekirite sipò, ebyen misyon MS. Ebyen kote ke manda yo ap ekspire le 2 oktòb ebyen detay nan rezolisyon ki te adopte a ebyen konpozisyon ebyen e gang e gwoup GSF la ebyen nou di w ke fòs la li menm li pral konpoze de jiska 5500 pèsonèl

Objektif prensipal yo, ebyen fòs la ke yo rele GSF, ebyen mete sa nan zòrèy nou, GSF, ebyen l gen misyon pou l kapab mennen operasyon sible kont gang yo, pou l sekirize enfrastrikti esansyèl epi restore otorite de leta nan zòn kontwole pa gwoup ame yo. Kontèks e soutyen entènasyonal. Desizyon sa ki vini nan yon kontèks de vyolans kwasant an Ayiti kote ke gang yo kontwole on grand pati de la kapital Port-au-Prince epi lòt rejyon di peyi, eben kominote entènasyonal la y konpri Lèzetazini, Le Panama e Òganizasyon dè Zeta Ameriken, OEA, yo eksprime on soutyen inanim nan inisyativ sa. Gouvènman Ayisyen an de tranzisyon a egalman soutni pwopozisyon sa ki soulinye nesesite yon entèvansyon entènasyonal pou kapab retabli sekirite e lòd piblik. Pwochèn etap la miz an plas GSF la, li dwe debite imedyatman aprè ekspirasyon manda mesye dam ki fè pati de mss la le 2 oktòb. Peyi kontribitè yo, yo menm yo pral finalize detay lojistik e finansye pou asire deplwaman efikas de la nouvelle force. Vwala, an gwo, ebyen nou sot ba ou detay, ebyen sou e konsèy sekirite l'ONU an, jan ke nou di w li, ki yo menm ki sot vote la, ebyen sa pa gen anpil tan la, jounen 30 septanm 2025 la, ebyen yo adopte rezolisyon ki otorize deplwaman nouvelle force de sécurité en Haïti, ebyen jan ke nou fè yon rapèl pou zanmi yo Salomon, ebyen fòs sa li rele Gang Sipresyon Fòs, GSF, alidi ke se li menm ki pral ranplase Fòs Miltinasyonal la. Ebyen, jan ke nou di w li, ebyen fòs sa li menm e se nan kad rezolisyon, se Konsèy Sekirite L'ONU ki te adopte rezolisyon 27 93 ki otorize deplwaman Fòs Miltinasyonal de Lit Kont lè Gang an Ayiti, La Wousi e La Chin, yo menm, yo absteni yo, sa vle di ke yo pa ni pou ni kont, yo te kanpe, yo yo pa vote, eben sa vin te pèmèt ke adopsyon tèks avèk 12 vwa e e pou epi 3 abstansyon. Eben se yon nouvèl paj Salomon ki sanse pral ouvè la. Eben semèn pase, nou te kontan, eben nan kad, eben MSF la ki li menm ki te monte la, Ebyen gen anpil moun ki yo menm yo te di ke bon e piske mesye yo pral vini ebyen pral kapab gen sa n ta rele yon kontantman. Salomon m panse ke fòs sa li menm li ap deplwaye apati de 2 mesye Kenyan yo, jan Jimmy renmen di l gwo gwo gwo ebyen m panse ke yo p ap gen misyon ankò an Ayiti e Salomon.
Bon e Jimmy e la ankò mwen menm m tande pale de fòs e ki tip de fòs? Kounye a ann gade byen pou wè nou ap eseye n ap tante yo ba nou Kenya yo ba nou e mèsenè yo ba nou e nenpòt bagay la anyen pa mache men kounye a anyen pa mache men pi pa bliye non mwen sonje sou Ariel Lè te gen mouvman bwa kale kont Ariel, nou te gon mache prese, rapid anndan peyi a, fòk yo vin al Kenya anndan peyi a. Paske pèp pran lari, pèp ap mobilize, pèp ap frape, rapid la, ou tande gouvèman an rapid yo gentan vote pou kesyon gon fòs ki antre anndan peyi a pou al vin rezoud pwoblèm gang. Ebyen lè pèp la pran lari yo wè sa pa pase, kounye a yo rapid yo vin al Kenya. Konatini, Nou sonje yo vin a Kenya pou yo di monchè lè gen mouvan kap fèt la nan Ayarya la, Ayè pral tonbe, rapid yo vin avè l. Lè mouvan Samuel la e e te fè Kanabreve. Tout mwa davril nou tande presyon ap fèt, rapid yo gentan di wa e yo gentan voye Konatini, yo te voye 400 Kenya, yo gentan voye plizyè militè la ankò pou ranfòse Kenya paske yo di konsa, enben sa fòk li jere. Kounya Pèp la di yo wè ak malari premye oktòb wè kilè yo votel se pa dat yap fè woulem de bò e pasi pala wè kilè yo votel yo vote li eben pandan ke lavèy leve kanpe a kòm kwa ou menm kounya